Bonswa Bonswa bonjou Aswè a mwen Mwen vini pou ke mwen kapab pale nou enpe de Centre de données ou an anglè, data center. Kisa yon data center ye oubyen yon centre de données? Yon sant de done oubyen yon data center nan. Nan yon enstitisyon ki pa itilize teknoloji ki kontinye ap itilize e sak rele papye donk sant de done a se kote yo gade tout enfòmasyon tout dokiman ke yo genyen yo gade yo yo gade yo la. Men lè na lè nou antre nan nan teknoloji an, lè yo pale de sant de done oubyen data center, se yon lye kote ke yo genyen yon pakèt e konpitè, yon pakèt konpitè ki se konpitè sèvè, Konpitè sa yo pèmèt fè pèmèt ou fè kisa? Pa egzanp, lè ke ou ap chèche yon bagay sou entènèt, pa egzanp ou antre nan Google, ou antre nan Google ou al chèche yon enfòmasyon, ebyen se nan sant de done sa enfòmasyon sa li li ye, epi ou menm kan ou menm ou wal fè rechèch la ebyen li menm li voye enfòmasyon an ba ou enfòmasyon ke ou ou bezwen an si nap gade nan ekran laptop mwen an paske m te vle montre nou imaj sa ki yon bank de done. Map kòmanse avèk imaj bank de done Facebook pou n gade kantite moun ki ap itilize Facebook nan mond lan ebyen Facebook gen yon sant de done ki gran anpil. Anplis, sa ke n ap gade la a sou ekran laptop la, se yon sant de done ke Facebook mwen pran. Men Facebook pou, paske se yon yon konpayi ki ap fonksyone nan mond lan an antye, Facebook genyen plizyè plizyè sant de done. Facebook genyen Plizyè data center. Poukisa l genyen plizyè data center? Li genyen yo pa rejyon. Lè l pale de rejyon an, li kapab genyen yonn an Ewòp, an Azi, an Amerik. Epi, anndan yon anndan yon rejyon, li kapab genyen lòt sant de done oubyen data center jan nou kapab di l la. Pouki li poukisa li genyen yo konsa? Se paske enfòmasyon tèlman enpòtan fò ke enfòmasyon an li menm li disponib 24 sou 24. Si nan yon rejyon ta genyen pwoblèm kouran Ebyen ou pap ou menm ki ap itilize Facebook ou pap konnen sa paske sant de done ki ap desèviw la sil ta gen yon pwoblèm i i pa fonksyone ebyen lap voyew nan lòt sant de done ki pi prew la. Donk se pou sa yo itilize sant de done yo konsa pa rejyon epi sitou lè konpayi a se yon konpayi ki ap desèvi mondyalman li oblije genyen plizyè sant de done. Pa egzanp si ou nan yon rejyon kote ke lang yo pa genyen e lang yo pa genyen trè menm pa egzanp nou menm nou pale fransè nou pale kreyòl e tout alfabèt ki nou itilize nan amerik la yo derive de latin a vle di alfabèt yo menm Ebyen, pou ke lè ou jwenn ou m fè ou fè yon rechèch yon enfòmasyon pou ke w kapab jwenn li pi fasil, ebyen sant de done sa a ki nan rejyon pa w la, li fasilite w pou ke w kapab jwenn enfòmasyon. Men, si ou te genyen yon sèl sant de done, pa egzanp, ki te nan Chin, lè pou ke w ta kapab jwenn enfòmasyon ke ou bezwen an, li ta pral pran plis tan pou ke e sant de done sa kapab transfòme langaj ou an pou ke li kapab tande nan langaj chinwa a pou ke w kapab jwenn rezilta. Se sa ki fè yo itilize plizyè sant done ki fè sa a, ki fè ou menm ou jwenn enfòmasyon yo pi rapid. Sa a n ap gade sou ekran an la, se sant de done Facebook. Bon, ou kapab di konsa, bon, mwen gen yon telefòn, li pa konekte avèk kenn fil, E Men i konekte avèk yon sant de done ki petèt Ozetazini. Wi, telefòn nan li menm li ou pa wè l konekte avèk fil, men li konekte. Sa ke nou dwe konnen e ke Tout aparèy elektwonik, prensipalman sila yo ki nan branch teknoloji enfòmasyon, kèlkeswa kote l fèt la, kèlkeswa kote l ap itilize a, li konekte, yo konnen ki kote ki kote l ap itilize. Yo ka pa konnen kiyès moun k ap itilize l, men yo konnen nan ki peyi telefòn sa a ap itilize. Yo konnen kote li te fabrike, yo konnen kote l ap itilize. Se apati de sant de done, sant de done oubyen data center a yo konnen ki kote telefòn sa ye ap itilize. Sant de done sa a, ki sa l pote pou yon peyi? Pa egzanp, an sekirite, avèk sant de done sa a kote ke tout moun kapab itilize, yon bank elektwonik oubyen yon kont elektwonik. Lè n pale de kont lan se pa kont imèl, kont bankè. Pa egzanp, ou gen yon katon, ou gen yon katon kote ke ou ka ale nan yon bank ki si ki sèvi avèk yon sistèm entènèt enpi ou fè tout tranzaksyon. Lè ou gen yon sant de done ki ap fè tout tranzaksyon sa yo epi tout moun genyen yon yon kont ki se yon kont elektwonik, Ebyen, lè moun nan pral achte li pap gen lajan nan men l, li ap sèlman gen yon katon avèk yon senya, avèk yon yon kòd, kòd la sèl li menm ki konnen l oubyen yon pwòch li ki konnen l, lè sa moun sa pap mache ansanm avèk lajan, ebyen sa ap redwi nan afè ensekirite. Lòt avantaj ke yon sant de done genyen, ebyen gon seri de enfòmasyon ke wap genyen e enstantane, enstantaneman ou byen kapab di e o moman menm ke yon ba, yon aktivite ap fèt. Pa egzanp, an Ayiti, nou gen pwoblèm sa k rele timoun gen pwoblèm ak de nesans, se paske yo pa genyen yon sant de done kote ke lè timoun nan fèt, yo pa anrejis, yo, petèt yo anrejistre l nan yon eta sivil, men apre fò yo ta soti nan, nan, nan, nan seksyon kote eta sivil lan ye a pou l monte Pòtoprens, epi sa konn pase yon pakèt tan. Sa ki konn rive lè moman an timoun nan bezwen ak de nesans li, epi y al chèche nan achiv, ò, li pa te anrejistre. Men si yo te gen yon sant de done kote ke tout tranzaksyon t ap fèt e de fason otomatik, ebyen li t ap avantaj pou devlòpman e devlòpman peyi a. Mwen sot ap gade yon atik ke Le Nouvelliste ekri Nesesite pou yon sant de done, nesesite pou yon data center, ebyen data center sa li enpòtan anpil. Men ki enkonvenyan ki fè ke Ayiti ap difisil pou pou yo ta mete yon da yon sant de done? Se vre gouvènman an ka chwazi li fè l, men e lòt konpayi Pa egzanp, konpayi Facebook, konpayi Google, l ap difisil pou yo al mete yon sant de done Ayiti pou plizyè rezon. Premyè rezon ki fè yo pap vle mete yon sant de done Ayiti, Ayiti pa gen kouran 24 sou 24. Dezyèm rezon ki fè yo pap vle mete yon sant de done Ayiti, Ayisyen tèlman frajil kèlkeswa sak genyen yo mete dife ladan. Twazyèm rezon ki fè yo pap vle mete yon sant de done Ayiti, Ayiti se yon peyi a risk ki soufri tranbleman de tè de tanzantan. Donk sant de done an pou ke yo kapab enplantel nan yon nan yon zòn, fòk zòn nan se yon zòn ki sekirize. Yon sant de done, pa egzanp, Google, Google genyen 3 moun sèlman ki kapab antre anndan, anndan, anndan sant lan menm. Paske bagay sa yo tèlman sansib, ebyen yo pa ka kite kenpòt moun antre ladan l. Donk sant de done a li enpòtan e ke Ayiti bezwen youn. Ayiti bezwen youn. Kisa yon sant de done kapab pote pou jèn ki Ayiti, jèn ki ap gade l? Lè w gen yon sant de done enfòmatik, ebyen wap kreye anpil anplwa. Wap kreye anpil anplwa e yon pwofesyonèl ki gen aksè, ki gen talan pou travay nan yon sant de done, ebyen sa ap koute anpil lajan. Yon pou ke yo kapab. Ou kapab gouvène yon sant de done, ebyen ou oblije ou oblije genyen dènye dènye etid la pou nan an enfòmatik pou ke w kapab dirije yon sant de done. Paske enfòmasyon jounen jodi an se li k trezò mond lan. Si ou pa genyen enfòmasyon, ebyen ou pa gen risk. Menm si w te gen petwòl, ou te gen lòt bagay, Petrol se lontan li te richès men konnya la se enfòmasyon se pou sa nou wè la chine avèk lèzetazini nan gwo pwoblèm la pou kesyon de enfòmasyon donk mwen te vle pale nou de de sant de done an sa ke nap gade nan ekran laptop lan la konnya mwen di nou se mwen di nou se sant de done facebook. si n ap gade nou wè n ap gade gwosè gwosè machin sa yo, gwosè konpitè sa yo, ebyen se yo menm ki fè tranzaksyon ki pèmèt ou gade enfòmasyon, lè ke w bèzwen yon enfòmasyon w al chèche l, ebyen se la tranzaksyon yo fèt. Gen moun k ap di konsa bon e e enfòmasyon pa sekrè. Wi enfòmasyon pa sekrè, wi enfòmasyon sekrè. Poukisa mwen di wi enfòmasyon pa sekrè, se paske si enfòmasyon an pa an sekirite, genyen sa k rele rakè an, moun ki ap vòlè enfòmasyon, k ap vòlè enfòmasyon elektwonik, ebyen depi li pa an sekirite, ebyen y ap toujou ka pran enfòmasyon. Men lè ke enfòmasyon an li menm an sekirite, pa egzanp lè ou ap voye yon mesaj sou WhatsApp, ou wè yo di w mesaj krip e kripto kriptografye, lè yo di w mesaj kriptografye sa vle di mesaj la an sekirite, pa gen moun kap wè l. Moun ou voye mesaj la ba li an, se moun sa kap wè l. Men si w wè l pa make mesaj kriptografye, ebyen Mesaj sa pa an sekirite. Yon moun ki ap ki ap kontwole ki ap kontwole tranzaksyon wap fè ebyen lap ka dekouvri tout sa ke wap fè sou sou WhatsApp. Donk mwen te vle montre nou data center a ou sant de done a se yon yon espas ki genyen anpil konpitè e se pa ti konpitè tankou laptop se yon pakèt konpitè yo chak gen travay yo pou yo fè ebyen Sa nap gade la sou ekran laptop la se sant de done e Facebook. Mwen tal fè yon mwen mwen fon gade sou sou Haiti eske Haiti gen yon sant de done bon se yon pakèt imaj se yon pakèt imaj de tranbleman de tè kote kòman peyi a ye, se sèlman sa yo montre, m pa jwenn okenn imaj pou m te kapab montre nou, men n ap gade vwazen nou la, men gwosè sant de done pa yo, Repiblik Dominikèn. Ebyen, e pou rezon sa yo ki fè ke Repiblik Dominikèn avanse plis ke nou, paske yo menm yo gen Yo konprann sa k rele valè enfòmasyon an, yo chèche, yo envèsti pou ke yo kapab jere enfòmasyon yo. Donk, pou genyen bon tranzaksyon elektwonik, ou oblije gen yon sant de done. Pa egzanp, si gouvènman an vle transfòme peyi a, li kapab mete ansanm avèk bankye yo, nèg ki gen biznis Ayiti yo, epi yo di konsa, bon, y ap envèsti pou yo fè yon sant de done. Kisa sa ap pote pou yo? Bank yo lè sa y ap kapab fè tranzaksyon an online. Lè sa a, ou kapab genyen yon moun kapab genyen yon yon boutik online, ou kapab genyen yon magazen online, lè sa a moun nan ap achte san ke li pa menm bezwen deplase. Li ap achte e li ap peye atravè de e de tranzaksyon online. Donk e Ayiti bezwen travay anpil pou ke nou kapab rive nan devlòpman teknolojik lan, ebyen fòk nou gen enfrastrikti de baz yo ki se elektrisite, elektrisite prensipalman, depi w gen elektrisite lè sa a, se vre Ayiti se yon peyi ariks, men li gen kèk zòn, pa egzanp nan zòn Ench, pa egzanp Otèt Sitadèl, la a yo kapab mete yon sant de done paske zòn sa yo, yo pa a riks, pa gen dlo ki ap ki ki ap inonde zòn sa yo epi tranbleman de tè pap ka fè yon sant de done e genyen pwoblèm nan nan zòn sa yo. Donk li enpòtan pou ke nou menm jèn e ki se jèn ki an Ayiti oubyen ki Ki aletranje tou ki ap panse pou n di konsa bon nou ta renmen aprann yon pwofesyon eksekisa mwen konseye nou antre nan pati teknoloji enfòmasyon an paske enfòmasyon se fiti mond lan enfòmasyon se richès nan mond lan jounen jodi an donk li enpòtan pou ke nou kapab envèsti tan nou envèsti lajan nou pou ke nou kapab genyen konesans an enfòmasyon. Sa a mwen di nou se e sant de done e sant de done Facebook o o Brezil. Sa se sant de done Facebook o Brezil. Donk li gen Facebook gen plizyè sant de done. Sa a sa a se sant de done peyi Brezil. Nou ap gade sèlman 2 koridò la a, men lè ou gade, lè w ap gade, lè w ap gade l sou, w ap gade l an imaj piti, se pa yon sèl koridò. Sa vle di pou nou wè kantite, kantite e aparèy ki genyen la pou kapab fè trètman enfòmasyon, trètman de done. Donk nou dwe panse pou ke nou kapab konnen plis de sa k Teknoloji enfòmasyon an, ki sa ki gen kòm spèkpktiv? Èske se yon yon yon branch ki genyen fiti? Wi li genyen fiti. Tout sa ke w ap fè jounen jodi an se enfòmasyon. Zanmi m, ou menm ki pral gade videyo sa a, ou menm ki ki ap gade videyo sa a, mwen mande w pou ke ou kapab e Abòne, Envite zanmi w abòne pou ke yo kapab gen plis enfòmasyon. E Pwochen videyo mwen an ap se kisa Ayiti apre Kowona, Kòman edikasyon pral ye? Paske mwen fè yon konsta nan tout lòt peyi edikasyon an li gentan sibi yon gwo trètman ki se Tout bagay online, tout enfom tout kou se online donk li enpotan pou ke nou menm nou kapab panse koman sa pral ye apre korona pou lekol nou yo an Ayiti. Babay tout moun.